Rapò de fòs, sa nap gade la, eske Ayiti paka jwe avè yo? Nan tou le 2 ekip yo. Non, Ayiti ap jwe avè yo, paske li nan menm gwoup avè yo. Men kounye a rapò de fòs. Non, men map pale de kalite.
Non, rapò de fòs, rapò de fòs yo, yo pa menm. Yo pa menm, yo pa menm kle. Donk se sa Brezil ap ofri la, lap li twòp pou Ayiti? Brezil ak Mawòk ba nou yon bèl premyè peryòd kote ke tou le 2 ekip yo te gentan fò yo, tou le 2 te gentan fèb yo. E donk se. Poko gwo dimansyon Brezil la, se poko gwo dimansyon Mawòk la, nou jis nan premyè peryòd, men li klè ke nivo a bokou plis elve ke pa Ayiti an, sak fè nou dwe pran bagay yo step by step, nou pa dwe ko antisipe, nou dwe dabò dwe panse avèk Ekòs, men an tèm de nivo, se sizyèm mondyal lan kap jwe la.

Non, yon kesyon m poze nou. Ok, ok, men sa m konprann, men sa m konprann. Sa n ap gade a efektivman, ou di, ou di li menm l ap eseye gade pou l wè parapò a sa l ap gade jodi a la, sa l ap gade nan premyè peryòd la. Mwen, mwen kwè ke e sa m ap gade nan premyè peryòd la, e sa m ap gade pa egzanp petèt sou lansanb, nivo yo p ap janm menm ou di, parapò avèk senkyèm, sizyèm e Ayiti ki petèt nan, nan senkant, senkant, senkant, senkantyèm, al katreventyèm. Donk mwen, mwen kwè ke gen diferans sa a. Men ofèt e, gen yon lòt faktè ankò mwen, ke m toujou renmen mesye mete. Mesye ekip premye match yo jeneralman pa janm ekip dezyèm match yo paske ou pral jwenn plis jeu d'ensemble, ou pral jwenn plis dantrènman kowòdone, ou pral jwenn plis de pas, ou pral jwenn lè zerè komiz pandan premye premye match yo yap toujou eseye korije yo men mentan bon ekout le nivo è diferan men kanmenm bon on espère ke Ayiti ta kapab jwe avèk Brezil mesye.

Se match 9 heures a. Se sa. Paske la a, nou poko jwe. Nou poko jwe, se sa. Nou poko jwe.
Se match jodi an. Konpòteman nou dan lansanb, paske gen yon bagay ki klè. 2 pi bon ekip nan gwoup lan, se yo k jwe anvan. Sa vle di la n ap gade yerachi an. Sizyèm, setyèm, se yo k jwe anvan. Kounye a, 2 ekip sa vle di nan echèl lan w ap desann, se yo k ap jwe an dezyèm. Kounye la, depandamman de prestasyon seleksyon ayisyèn nan e depandamman de dezyèm peryòd match sa a e depandamman de prestasyon seleksyon ayisyèn nan, apati de se moman, kesyon an l ap gen tout lejitimite l pou l poze e repons lan pral menm kout baton an. Men la. Se fi nou dwe fin gad dezyèm peryòd sa a epi gade match Ayiti an paske an tèm de nivo se konsa a nou soti pou n tonbe pi ba a e pi ba a se pral match Ayiti kont Ekòs la. N ap raple moun yo lan dezyèm match la, twazyèm match jounen an Ayiti kont Ekòs la se match sa a n ap tann lè nou pral.

Li pap dechire l. Haa ou panse ke lyon sa va pap pran nou monchè mwen menm se sa m ta swete men mesye nou konnen mwen dènyèman map pale de sa e avèk yon bon zanmi mwen mesye gen sa ou ta renmen an avèk reyalite a mesye li klè jodi an mesye m ta chita la si brezil si ayiti te ka baleye tout moun mesye se sere ekstwòdinè sa se sa mwen ta renmen se santiman ki son fakilte de lam men mesye an reyalite eske se posib. Kim sot di sa la mesye ann tann match Haiti a paske gen de bagay. Non se se premye match pou nou tann paske mwen menm mwen klè sou sa si tout moun te konnen kòman mondyal la tap fini tout moun tap gen nan paryaj nou tap gen anpil milyonè atravè pari spòtif yo mentnan wi gen de favori ou fè analiz ou sou favori an fonksyon de jwè yo istwa ekip la rapò de fòs yo men kounyela se pa. Se pa tout fwa ke favori an gen, se poutèt sa gen anpil sipriz, sa k fè fòs spò a se se enprevizibilite l, sa ou pa panse a se li menm ki fèt, sa ou pat kwè a se li menm ki fèt e nan match yo se li enprevizib donk mwen menm mwen klè sou sa e Ayiti chanpyon pou mwen depi 18 novanm 2025 pa paske mwen pa wè plis ke sa non. Men se kontèks politik la, kontèks ekonomik. Luca, Luca! Une movie des Minions con monstras! Et il y a un monstre dans votre film? Arr!
Pa jwe devan piblik nou, se sèl nou kòm seleksyon la a ki kalifye ki pa jwe devan piblik li. Nou kalifye pandan an tèm de bidjè, pa gen lwa sou spò. Ti mesye dam ki nan leta yo pap regle anyen, pa gen strikti, pa gen enfrastrikti, epi nou kalifye malgre tou. Se vre ou kapab di se 2 ekspatriye, se pa jwè kap jwe nan chanpyona nasyonal 2 premyè divizyon an, men se Ayiti yo vin pote sou do yo. Donk mwen menm. M pral enjoy mondyal la. Sa di m pral enjoy mondyal la menm jan avèk tout moun. E Ayiti, Ayiti kalifye, yow, tout moun ap pran lari. Li pa kalifye tou, m ap fini pa dakò e aksepte ke foutbòl lan li pa yon kesyon de santiman, li pa yon kesyon de swè sèlman. Li yon kesyon de reyalite, ke reyalite pa yo an pa menm avèk pa nou an e yo oblije aksepte l pou gade pèspektiv kòman ke yo kapab amelyore yo an konsekans pou kapab dame lupyon e avèk peyi Amerik di Nò yo, peyi Amerik Santral yo. Men nou poko la, paske match Ayiti an se pral nan nan une heure de temps 52 minutes. M konbine, m panse se meyè eleman nan sa Ancelotti vle fè a, bon a mwen ke Igor Thiago an li menm li li fè yon lòt bagay, menm lè sou baz meritokrasi, sou baz meritokrasi se li menm ki dwe titilè o rega de sa nou wè sezon sa tout pwent Brezil yo se li menm ki fè plis gòl nan 5 chanpyona majò ewopeyen yo, men kounyela nan sa ki gen pou wè avèk konpatibilite. M pa kwè ke li konpatib nan sa Brezil pwojè l lan vle fè avèk Ancelotti. Ya, e sa ki pa pwofitab tou pou Raphinha, jan nou t ap di an, paske si Igor Thiago li rete, paske Raphinha renmen lè 9 la li deplase, li mennen aryè yo dèyè l epi li menm l ap jwenn espas sa. Epi l fofile nan espas lan li menm. Egzakteman, donk Igor Thiago pa janm fè sa. Rapò de fòs, sa n ap gade la a, èske Ayiti pa ka jwe avè yo? Nan tou le 2 ekip yo. Non, Ayiti ap jwe avè yo, paske li nan menm gwoup avè yo. Men kounye a rapò de fòs. Non, men m ap pale de kalite.
Non, rapò de fòs, rapò de fòs yo, yo pi wo, yo pa menm.
Yo pa menm, yo pa menm kle.
Donk se sa Brezil ap ofri la a, li twòp pou Ayiti? Brezil ak Mawòk ba nou yon bèl premyè peryòd kote ke tou le 2 ekip yo te gentan fò yo, tou le 2 te gentan fèb yo. E, donk se. Poko gwo dimansyon Brezil la, se poko gwo dimansyon Mawòk la, nou jis nan premyè peryòd, men li klè ke nivo a bokou pli zelve ke pa Ayiti an, sak fè nou dwe pran bagay yo step by step, nou pa dwe ko antisipe, nou dwe dabò dwe panse avèk Ekòs, men an tèm de nivo, se sizyèm mondyal lan kap jwe la, avèk setyèm mondyal lan kap jwe la.